Eske tout bagay anfòm pou nou? Mwen konnen nou tap tann mwen. Nou te pasyante anpil pou m te kapab vini avèk emisyon sa pou nou. Men ekoute, depi lasware aprè nouvèl la fin gaye, m te mete dwòn mwen anlè, mwen konfime. Epi m di tèt mwen, bon ekoute, a onzè du swa,

Alò an dat di 17 mars 2021, yon premye vèsyon fè kwè ke se lapolis ki te tire sou li. Yon dezyèm vèsyon fè kwè ke se youn nan pwòch li ki ta tire sou li. Men gen yon twazyèm vèsyon ki plis sur paske se la a enfòmasyon an soti. Bon, tande byen, pandan jounen an pral gen yon. Bon karnaj. Paske lèzòm di gwoup fantom 509 yo pran lari an. Tande byen wi. Epi genyen pote boure ki fèt sou mezon Universal Motors sou wout ayewopò la ki apatyen a Reginald Boulos. Boulos se moun, alò youn nan gwo potanta ki toujou mete. Biznis li yo sou sirveyans pa sèlman lapolis, men lèzòm ame ki yo menm nan zòn Simon Pele an, se yo menm ki gen kontwòl biznis Boulos yo. Kant pa egzanp gen yon manifestasyon ki ap fèt, ki ap pase nan zòn nan, ebyen ekoute nèg sa yo ap gentan al poste jisteman pou kapab disyade tout moun ki ta gen lespri pote boure oubyen entansyon al fè dechoukay nan youn nan mezon Machin sa yo. Oubyen nan biznis Reginald Boulos ki sou wout la. Kisa ki pase? Pandan nèg fantom yo nan lari, epi genyen yon pote boure ki al fèt nan Universal Motors. Gen nèg ki gentan antre, yo pran machin, yo sòti a machin, gen nèg ki pran batri, gen nèg ki pran lòt pyès, e yo mete dife nan plizyè machin. Enfòmasyon ki rive jwenn nou sè ke Reginald Boulos a aple Zazou. Israel le chef de Simon Pele pou dil bagay yo pa bon menm nou an danje paske yo gentan pran machine yo pran anpil bagay yo kase universal motors e se dife ki genyen pou kwèl ye la zazou fè dilijans li moute avek plizyè lot nèg byen sur epi lè yo rive se la pral gen yon veritable karnaj anviwon yon dizèn moun kapab jwenn lanmò yo paske bal tèt epi moun ki mouri yo se just pran yo antre avèk yo al boule yo sa vle di se moun yo pap jwenn tras yo ditou men aprè zazou avèk kòlèg li yo fin fè aksyon sa sè le tan di repo zazou ap repoze li zazou pran zam ni ki te chaje sou foul otomatik li mete zam nan kelke pa epi zazou va respire. pou al pran yon ti ben. Ala sipriz! Pral gen yon bagay malefik k ap rive. Yon ensidan, men anpil moun kalifye ensidan an de yon ensidan malefik. Paske zam nan tonbe e zam nan deklannche katouch pati, kiyès ki pran bal? Izrayèl di Zazou. Kouri avèk Izrayèl lopital, Izrayèl pa t kapab kenbe ankò. Souf Izrayèl etenn. Donk, aprèzavwa tiye plizyè pèsòn se jou la, ebyen, Izrayèl pa konnen si lanmò l la ta pral vini. Depi lasware fò n di ke anpil moun nan enkyetid, anpil moun dan la doulè, anpil moun di tèt yo sa k ap pase konsa a? E pandansetan gen anpil lòt moun ki di, Ekoute! Lavi fezan, paske se tip la m pa t fin twò renmen l. Ebyen, se konsa, Izrayèl pèdi lavi l. Izrayèl se yon gwo gèrye. Izrayèl se youn nan moun ki fè anpil gwo batay. M kwè sa fè kèk tan, te gen yon videyo ki t ap sikile atravè lèrezo sosyo kote ke misye te manche kout zam avèk polisye yo sou wout ayewopò la, pandan li menm li te kanpe nan tèt Simon an. E moun ki te gen chans wè videyo sa a, ou t ap wè byen kòman Izrayèl t ap deplwaye e pou simen anpil bal. Izrayèl se te dezyèm chèf nan Simon Pelech. Moun ki te premye chèf lan se Jouma. Jouma, premye chèf la, te gen yon konsiderasyon tout patikilyè pou Izrayèl paske, Izrayèl la se te yon gwo sòlda. Anpil fwa, konn gen pwoblèm. Genyen lòt chèf katye ki yo menm fè kowalisyon avèk Jouma, alepòk Jouma te premye chèf, yo konn di Jouma, Ekoute, Izrayèl la son chen cho, fò w ta ban m tèt misye. Ebyen, Jouma di. Sorry paske sa se jwè pam li ye m pap ka bay li si w vle ou menm wa antre vin goumen avèk nou pou pran l donk sa vle dire ke estime Jooma te anpil pou Zazou. Jooma vin nan yon difikilte paske Jooma ete frape mistikman Jooma pran lari Jooma fou yo arete Jooma voye Jooma nan penitansye o pwen ke lè Jooma rive nan prizon an. Misye gon seri de bagay lap fè, bon se rèl sa bay dlo nan je paske lè yon nèg pèdi bon sans li li nan yon prizon ou imajine tou sa ki ka rive brè dlo sal jwe nan fatra tout yon seri de bagay o pwen ke gen enfòmasyon ki tap sikile kòm kwa lè responsab la de la prizon te bay feu vert ak fanmi li pou kapab vin netwayel tanzantan kounya la imedyatman jou mapa la. Ebyen, Izrayèl vin premye chèf. Men, Izrayèl toujou genyen yon ti kras respè pou Jooma. Malgre tou, sa pa anpeche ke gen anpil pwòch Jooma ki mouri, se misye ki touye yo. Men gen nèg ki mouri tou, Izrayèl sanse gen rezon sou yo paske se 2 nèg ki te bezwen vin premye chèf, de pwòch de Jooma, kòm pa egzanp gen Ti Loulou, On bon maten nèg yo nan diskisyon, Ti Loulou deklannche sou Izrayèl, Izrayèl fizye misye epi li boule l. Bon, sa ta vle di ke lè misye vin moute chèf, moun yo te vrèman pè parapò ak konpòteman misye. Men ofinal. popilasyon an fini pa aksepte l. Akote de konpòteman meurtrier sa, lojik mortifère ke l genyen lakay li, anpil moun te vin apresye Zazou paske yo rele l blan. Si w gen pwoblèm, ou adrese Zazou, ebyen, l ap sèvi w. Kòb li, se pou moun. Si m manti, m panse yon moun nan Simon Pelé ki abone ak chanèl lan kapab di se pa vre. Bon Ebyen nèg yo ap enjoy yo la a epi misye vin fè pati je nèf paske se m ta kapab di kontinite a ki ap fèt Ebyen Zazou sa a nou ta kapab di li patisipe nan anpil batay. Se nèg lè lap deplwaye janm te diw li ebyen li deplwaye byen e nap mansyone tou li genyen yon tatouaj Che Guevara sou li sa vle di se nèg ki trè sevè e jenere an menm tan men pa rapò ak konpòteman meurtrier kel genyen si w ta renmen konnen kiyès ki Zazou a ou ta al mennen yon ti ankèt anndan pa bò kote moun ki pa renmenl. wap jwenn anpil enfòmasyon, enfòmasyon ki di w ke ebyen quand on a tue quelqu'un ici on l'a brule wè e se pa twò lwen se tou prè nan yon zòn kwè ki rele Ancho konsa donk se pou pa kite tras paske jounen jodi a la e gen yon kesyon malefik nan dosye sa yo lè yon moun mouri e pou kite fanmi jwenn kò a ebyen yo kapab lage zonbi an dèyè l. Te gen yon premye chèf ki te nan zòn nan, m kwè sou epòk 117, misye se rele Ti Bout Fè, ebyen misye te touye yon timoun, epi rive nan yon moman kote ke chak fwa misye anndan kay, misye pa ka rete nan fè nwa, fòk limyè a limen, paske a chak fwa l nan fè nwa l wè se timoun nan ki parèt devan l. Lè misye ta pral mouri ebyen son konplo yo te fè pou touye misye. Men misye te konn ap resevwa kòb nan men anpil patikilye nan zòn nan epi yon jou gen yon bakòp ki parèt yo rele misye yo di vin pran kòb epi sa w tande a la a bakòp la simen bal sou li men misye te gen yon kote l toujou ap pote zam ni jouk anba e aparèy sansib li, letan poul fouye men poul pran zam nan, ebyen nèg yo bal anpil kout bal li tonbe epi yo prann, alò l pa pèse non, men fòs bal yo jetel epi yo gentan met men sou li, yo metel nan machin sa w tande a la a, bon yo pike misye epi al lagel lopital la poul al mouri, ebyen zazou li menm. Misye pral pèdi lavi l nan jou sa n ap di w lan ki se 17 mas 2021 aprè entèvansyon meurtrier sila a nan mezon Universal Motors, mezon ke l te genyen sou responsabilite li pou l siveye. Bal tèt, rale moun yo antre anndan, fin acheve yo, epi aprè, djòb la fèt. Epi, lè l rive lakay li, se konsa, sa pase. Men gen yon eleman enfòmasyon ke n genyen sou zam ki nan men Zazou a, zam ki fè aksyon sila a. Zam sa a, daprè enfòmasyon yon Chinwa ban mwen, se yon zam ki li menm genyen yon. Espedisyon ki fèt sou non zam nan. E zam sa toutotan l nan men moun, l ap fè dega. Paske, zam nan ta sanble soti nan men yon lòt moun. Men lòt moun nan mouri. Gen yon ekspedisyon ki fèt. Zam sa te nan men yon premye nèg nan zòn Simon Pele an. Zam nan touye nèg la. Zam nan te deklannche, nèg la mouri. Kounye a Zazou vin kenbe zam nan l ap sèvi avèk li. Ebyen, men sa ki pase. ak Sassou. Donk pou koulye la a, nèg y ap degaje yo la a, m kwè nèg yo deja antre an konklav, epi dezinye yon lòt chèf. Men kòm dabitid, e lè jan de bagay sa yo rive, lè premye chèf la tonbe, se imedyatman moun ki dezyèm chèf lan, se li menm ki vin premye chèf. Donk se konsa m ta kapab di istwa Zazou a rezime.